Bò kote grann mwen. Men lè nou fè sa. M pa pè mouri. Men m pa ta renmen mouri kite pitit mwen. M pa ta renmen son yon ti jèn ki te ka pitit mwen ki pou ta detwi lavi m pou mil goud. M pa ta renmen mouri konsa. Men lè nou fè sa sa nou fè la. Nou pa ka fè konpetisyon san ke nou youn pa manje lòt. Nou pa ka delivre talan nou. Nou pa ka montre sa nou ye. Nou pa ka montre fòs nou. Ou pa wè tout lòt peyi mèt ap bat kò yo. Y ap leve kò yo frape atè. Ameriken kè pòpòz. Nou pa janm poze tèt nou kesyon.
Bonswa bonswa tout moun sa kap fèt se Doudou Black Haitian kòman nou ye mwen kontan retrouve nou nan nouvo video sa avan menm mwen antre ladann map di nou mèsi paske nou pran tan nou nou abòne ak chanèl la pandan semèn nan Ou menm kap gadem lontan ki poko janm abòne kisa wap tann, map envite w kounya klike sou bouton wouj la abòne, klike sou bouton notifikasyon pou chak videyo m lage pou pa rate youn nan yo, pa bliye kite yon like, kite yon kòmantè kòm dabitid, banm kite yon avèk Encho ann ap rantre nan videyo an talè konsa. Ou wè ki ti dyòl ble, ou wè ki ti kalanbè kanpe pou ba ou opòtinite pou yo fè kaka konsa. Bon mwen menm, bon mwen menm se mwen menm Tina Wèlfèyis ki pou ta fè pwogram ann Ayiti pou m te moute nou longè koko m. O m ta moute nou longè koko m. E sa k fè ann Ayiti, ou wè ann Ayiti nèg mwen koupe ann Ayiti, m pa koupe nenpòt ki kaka santi mwen menm. Depi se nèg ou konnen k an Ayiti ki ka kanpe la, ki ka di w konsa, yo te konn konyen Tina, yo te nèg Tina, kwè m si w vle, se moun ki gen bwa dèyè ban yo, moun ki gen grenn nan ko, nan grenn yo. Ala pou nou di m konsa, nou wè longè mechanste Ayisyen? Nou wè longè mechanste Ayisyen? Lwa malpwòpte sa yo, se moun yo ki ka pran hit, lwa malpwòpte sa yo, se moun yo ki konnen ki sa k rele polemik, lwa malpwòpte sa yo, se moun yo ki konn sa k rele konpetisyon, si yo pa kraze bounda w yo pa santi yo byen, si yo pa detwi lavi w yo pa santi yo byen, ala men ti chawony sa yo, bon mwen menm m pa bezwen konnen, wè si se mwen menm kòm blon, wè blondedy m pap ba nou pwoblèm bon m vin m vin santi m gon pwoblèm avèk blondedy kounya la non. Nan lavi, tout moun se moun, tout moun pa menm. Fòk mwen pale w, kèlkeswa l te yon chany, kèlkeswa l te yon machann chabon, kèlkeswa l te yon senatè, li te yon prezidan, ou ka frekante tout tip de moun nan lavi w, men fò w limite yo. Fò w limite yo, fò w konn kijan pou w pale avèk yon seri de moun. Fò w konnen kijan, ki konvèsasyon pou w pran avèk yon seri de moun. Fò w konnen ki kote w ka chita avèk yon seri de moun. M ap gade Blondedy pran plezi l. Yon ekip dyòl santi! E mwen di nou gen lougawou anba a. Yon ekip lougawou, ou konprann sa m di w, ap pran kakòn machwè yo, dyòl yo tou santi, ap fè foto. Yès se yon atis li ye, li pa ka diskrimine against moun. Men ou se yon atis kote ke ou soti nan yon pèp ki egri menm pou kaka w kaka ki santi ou konprann sa m di w menm kaka w kaka ki santi pèp gen moun nan pèp la ki egri alò fòk ou kapab konnen ke ou sipoze bòne w paske ou se yon tagèt sa ke w ye a sa ke w ap ofri a anpil malpwòpte sa yo yo dèyè pran l lanmò yo vle se yo k pou pase men yo bliye lè w te konn lè w te konn ap manje lafyang nan ou konprann sa m di w alò kounya la. Pou di m konsa, tout moun ki vini, moun nan ka vini l vin sipòte w, men, etan ke w fanm ki entèlijant tankou w, distanse w avèk moun, yon seri de moun. Ou konprann sa m di w? Lè fin ankò tou, yon pwogram konsa, premye kontwòl pou genyen nan zòn nan, premye kontwòl, Yow! M ap di nou sa, m ap di nou sa, m pa ka konyen avèk nenpòt ki moun. I just can't! Pase mwen yon pwogram konsa. M yon pwogram konsa m pwal fèl. M tap konyen majistra zòn nan. Ki se Wilson Jeudi. M tap rele tèt nèg chèf swat la. M tap konyenl. Ok? Lè nèg e komandan bim. M tap konyenl. E m fon mouton. Bon men gade.

pou meprize moun. Se pa di yo di w pou rejte moun. E pa di yo di w pou w diskrimine kont moun. Yo di w limite w paske ou soti lon peyi kote ke menm koulè po w li pwoblèm pou menm moun ki menm ras avè w la. Ayisyen diskrimine kont li rasis kont menm menm menm nasyon avèk li a. Ou rive yon kote la du fèt ke po w fucking nwa. Yon nèg nwa chita dèyè yon ofis. Ann pran, ki egzanp m te kapab pran la? Koulè jòn. Malpwòpte direktè bank lan, yon fucking nèg nwa oubyen yon fanm nwè li ye. Men, an nou di ke yon moun ki gen yon po koulè nwa, yon ti jan fonse. Kite m rive. M pa kalifye pou loan nan. M pa gen komès, m pa gen anyen. Lot la ki gen ti po nwa rive se li ap e mwen ap bay li yap fout kite lot la pandan se tan li menm koulè po avek direktè bank la men di fet ke pom jòn lap ban mwen l yo ou konnen ou lon ou lon peyi kote menm pou koulè w ou lon spatlight ou son atis ou te pase mizè kounya wap monte grangou lan bouda moun yo ayisyen lan moman trayi w pou yon ti mamit diri. Ayisyen tray ou pou yon ti mamit diri cheri. Yon pwogram konsa ap fèt. Menas ap fèt. Menm mesye ka, DJ Canada, map di mesye. DJ Canada te rele yon chèf gang lan live. Li fè pwomès. Ou pa ka pran bagay sa yo lejèman. Ou ap kon, yon atis ou ye. Si w gen zo lan men w. Ou sot an Haiti wap rele Wilson jeudi. Wi chis mwen ou te rele m tap fout ou an kontak avek Wilson. Yes! Wap rele Wilson jeudi. Wap pale a komandan swat la. Met yon ti kob deyo. Fel byen pase. M pa di w pat peye sekirite. Men malpropte djol santi sa yo ap fe w menas menn. E gon ekip koyapis, map di nou sa, koyapis sa yo nou wè Miami an, oh yes yo gen gang vre an Ayiti. Yo gen moun, mwen menm mwen konnen yon seri de moun ke yo gen, yo gen kontak avèk yo. I know. That's one thing I know. Ki vle di, paske nou wèm la a, nou wèm chita la a, m sou Facebook la, lèm vle pale m pale bay, nou panse m pa konn moun, e la m pa konn moun wi mwen menm. E la Ozetazini m pa konn moun wi. Hein? Ay sim konn moun esak fè map diw m pa konyen a nenpòt ki moun m pa konyen a nenpòt ki moun e se fanm mwen ye si map regle afèm poul byen pase son konyen pou mwen map konyen men m pa prete koko moun poum fèl an e sa nou fè bon mwen gade ooy wè blondy n shit m santi menn m ta kenbe blondy m ta kenbel yon sèl bò machwè m fout li 18 kalòt.

Pandan se tan, li di w lap make America great again. Men anvan el desann pantalon li griyen bouda l sou tout moun. Ou avè li ou pale byen avè w. Ou pa pale byen de li menm li bwa kaka. Se sa Trump fè. Ou wè l nan kote krèk a moun. Ou wè Trump lan, ou wè Trump lan kale rouès a moun. Hein? Men pandan se, ou wè. Wè tchon menm pwòp fanmil li pa nan kaka avèk yo ala ou menm pou dim konsa ou son atis ou konnen kantite rayiman ke w genyen yon ekip chawony anfas ou epi ala lejè tout djòl santi k vini kanpe fè foto lougawou vini fè foto gangstè vini hihihihi hihihihi nou serye. Ou se youn lan moun ki ta sipoze telman gon sekirite ki tight anndan sa. Menm valiz moun pat sipoze antre anndan valiz non. Moun pat sipoze antre anndan valiz. En mwen menm. Sa w wè m di a m fini. E 3 moun wi ki ofri m pou te achte tikè m al Ayiti. M di moman pa pwopis non. M di non, moman pa pwopis. M pap fè l. E wè. Wè gaz la. Gaz la pa antre anndan aswè a non. An nou panse gaz la li rantre anndan otèl la aswè a nou fou. Planifikasyon sa fèt lontan wi. Gaz la gentan anndan otèl la depi anvan oktòb potko konnen si oktòb la fen di monn patap gentan fèt anvan mwad oktòb vini lan 2000 lan 2000 e 20 an wi. An nou pa konn sa. Oktòb potko nou potko konnen si nou tap viv. Pou nou te wè mwa d'octobre 2020. An gaz la pat gen tan anndan an. Gaz la pat gen tan anndan an. An nou panse se aswè a la lan rantre sekirite bal fouye moun. Pa gen kaka konsa. Ayisyen trayi ou pou yon ti mamit diri. E sa m di. Lan moman la. Ayisyen ap trayi ou pou mango fil. Lan moman la. Ayisyen ap trayi ou pou ble. Lan moman la a, Talevwa sou ta fout li pou l peye, pou l manje demen dimanch la. E pa trayi l pa p trayi w sèlman. Ala kounya la, bon mwen menm man m pale w, mwen menm figi di. Mwen menm, malerèz bouda chire, tonnè kraze m, bon moun sa yo m ta bay yo defi fè pwogram. Nan kèlkeswa peyi yo ale nan mond lan. M t ap moutre yo koko sa m gen lan mouda m nan, koulè koko jòn sa m, o m ta. Bon se kounya ou ta pral dim bouzen paske pitit mwen m tap fè kokom kale yo oh yes aktyèlman la ou wè si se mwen yo fè sa m te gentan gen randevou avèk Jovenel lontan next konnen m se Jovenel m tap fè epi m ba nou Ayiti pou prizon m tap ba nou Ayiti pou prizon yes pase kwè m si w vle. Jovenel gen dwa pa vle konnen yon seri de kokorat men gen yon moun ki ofri nou konnen yap pranl. Menm Martine nap pran. Yes! Just because! M tap moutre nou. Ou wè Florida? Florida m tap men yon seri de majistra, majistra zòn m tap konyen l tou. M tap konyen Wilson Jeudi. M tap konyen direktè èpòt la. M ba nou Ayiti kòm pinga. San m pa pale avè nou. M pa tap menm mande nou sa nou fè a la poukisa nou fè l. M pa tap menm mande. Bon, bon, mwen, mwen Blondy, m tap kite fanatik yo pale kaka. M tap kite fanatik yo tankou Tina kap pale a voye pye.